M abitye vote deja, m abitye depanse tout mwen menm, gaye tout mwen menm pou m fè kèk kamarad rive. Nad marinad, nad marinad. Sèt fwa si, si m gen pou m vote, m ap vote. Men, chwa sa a, l ap dekalkile.

Koman w ye e koman w viv fèt la ane sa a? Bon nou trè byen men sof ke pa gen fèt paske nou wè fèt la alimaj yon peyi pase lontan lè pou ta vin nan fèt 19 mas se bèl bagay se fèt chaje. Kòm yon tradisyon, depi gen fèt chanpèt, gen fèt fèt pawasyal, donk toujou gen bèl mès. Toujou gen bèl legliz, bèl mès, toujou gen anpil pè. Men pou la popilasyon, se tris. Ou di yon bagay ki vreman enpòtan, ou di pa gen fèt, men nou wè mès selebre, sètadi... Fèt la fèt avèk moun Kestel sèlman? Mwen byen di w wi, mwen byen di w, mwen di w depi gen fèt stil de fèt sa yo, fèt legliz toujou bèl, li bèl pou legliz, w ap gad te gen bèl mès, w ap gad te gen anpil fè, w ap gad ap gen gwo resepsyon nan presbitè eksetera eksetera, men nan lari a la gen moun ki pa ap ka bwè menm kola, donk an konsekans pa gen fèt. Kisa ki ta lakoz?
Kisa ki ta lakoz? Sa ki lakoz?
Konjonkti peyi a. Konjonkti peyi a ou peyi kote ke yo te gen sèl resous nou ekonomik, nou pouvwa ekonomik nou se te kochon kreyòl, se te kafe, se te kafe depi nou te jwenn. Bon lè yo detwi kochon kreyòl, yo elimine kafe. Kounye a pèp la se sou, si pa gen dyaspora. an Ayiti. Se pat gen dyaspora nan zòn sa yo di pwen de vi ekonomik. Nou pat egziste ankò.
Men lè w di pa gen fèt, sa vle di jodi a pap gen aktivite kiltirèl nan zòn nan? Bon, kòm nou nan zòn nan, si ap gen, n ap wè l. Nou nan zòn nan. Se jounalis nou ye, si ap gen, n ap wè l. Si m ta vle fè yon paralèl antre lontan e jodi a, kòman ou wè fèt la? Padon?
Si w ta vle fè yon paralèl antre lontan, lè Kristen t ap fete, e jodi a, ansanm ak aktivite ki te konn gen lontan yo. Lontan, lè fèt ap fete, moun te konn sot enpepatou. Moun soti okay, nan dwat, nan sid, moun sot okay. Moun soti nan depatman Grandans lan, moun soti Jeremi, moun konn soti menm nan Nip, bon pat gen Nip, te yo sèl Grandans ki te gen, pat gen Nip, depatman Nip ki te gen depatman Grandans, moun sot Ansavo, Titri, moun sot balade yo pye patou, se te konn bèl bagay. Ou di konnen tout kay nan lari a pentire, te konn gen Diaz kap antre, eksetera, eksetera, eksetera. Jan w di la te gen zòn fèt teyatral, eksetera, te gen anpil aktivite.

An palan de politisyen mesye Marcel, e poun vini la nou wè wout lan li vrèman vrèman e pa bon ditou men e leta aktyèlman la yap pale de eleksyon e nou konnen pesèl e nan departeman grandans se youn nan elektora ki pli gran men e kòman w konprann sa eske w panse ke kandida yo kap vin la lap fasil pou yo vin fè kanpay? A bon, pou m ta reponn nou, pou m ta reponn nou, malgre revandikasyon, malerezman, kòman, yo asasinen Jovenel, malgre revandikasyon se te wout, se te elektrisite, etc. Men n ap gade, li te pase nan wout la. Li te pase nan wout sa a. Li te pase lan wout sa a, men nou pase lan wout la, m pa bezwen pale, nou wè wout la. A laj mwen kounye a la, m vese pa kab kondi ankò, men si m rive Kafou Zaboka, m kab kondi moto al Okay. Men kounye la, m pa fouti ka kondi moto la pou m ale Kafou Zaboka. Donk, de ki peyi n ap pale? Lè n gen yon wout kon sa, gade antre vil la, menm antre vil la gade l, lè n gen yon wout kon sa, de ki leta n ap pale? De ki peyi n ap pale?

Nou konnen son kote anpil moun te konn ap e fè foli pou vin vizite l. Eske sa toujou fèt jounen jodi an? Eske moun toujou vin peste l? E kòman sa ye? Paske nou sonje te gen e otèl Lwiz ki te la ki te resevwa anpil moun. Wi, otèl Lwiz, wi. Mwen raple m, si n ap raple m fèt lanmè, fèt de lanmè. Fèt de lame te konn reyini moun pou anpil touris menm te konn vin nan lan fèt de lame wè men kounye a la kot kounye a la se pa gen peyi jwenn di nou pa gen peyi nou de kou nap pale de nan eske nou tap pale de fèt avèk ou peyi jan ye la gade sa yo fè ou peyi ou peyi yo lage lan men kòman kòman dirèj se vòlè kap dirije se kidnapè kap dirije se bandi kap dirije se bandi kap fè la lwa. Tout fo fòs leta yo se bandit ladan, se bandi kap dirije yon peyi, bondye ke peyi nou kap pale de se gang kap dirije l, sa li pran sekrè pou tout moun, yon peyi gang ap dirije, bon kon peyi, yon peyi sa moun kap pale de peyi gang kap dirije l.
Jan w pale la ou pa wè espwa pou peyi a? Espwa se ta mwen menm avè w, espwa se ta nou menm, men so chèn nou retire chèn nan lan pye nou, retire chèn nan lan pye nou, yo foure l nan sèvo nou, avèk levanjil selon sent ONG.

Se pou nou li ye e tèt ansanm e pou n kole tèt zèpòl a zèpòl pou n fè peyi a. Lè n dakò divize pou renye, yo divize nou, yo fè n sa, yo fè nou. Ban menm jounalis kounye a, bon n ka pa de jounalis nan peyi a? Èske n ap janm wè yon lòt Jan Dominik? Èske Ayiti ap janm gen yon lòt Jan Dominik? N ap gen yon lòt Jan Dominik?
Men nou pa ka rete konsa, kòman pou n sòti nan sitiyasyon nou ye la mesye damzèl? Kòman pou n sòti? Epa m toujou di nou, m toujou di nou anlè a, tout otan ke mwen avè w nou pa pran priz de konsyans. Nou pa konn peyi a se pou nou, nou pa konnen moun yo tèt ansanm. Alò, pou peyi, yo pwograme nou, yo pwograme nou pou lòt bò dlo. Gade sa, gade sa nap pase la a, gade Biden. Blan envite w vin lakay li, ou al lakay li, ou lè w vini, li rejte w, lap pouse do w. Ou enjenyè, ou agwonòm, ou doktè, ou tout bagay. Pa gen lòt altènativ, se kite peyi a. Lè fò peyi sa. Lè se sa yo fè nou kòm pèp. E yo fè l avèk nou, yo aksepte l avèk nou. Y ap tiye kochon kreyòl yo avèk nou. Gwo menm pri, piti menm pri. 200 goud, n aksepte l. Y ap detwi kafe n, yo voye pwojè PPK, pwojè plante kafe, pwojè plante kafe, y ap ba w istri. Avèk nou yo detwi kafe nou. Avèk nou yo fè l. Paske, janm sot di nou, nou tire chè nan nan pye n, nou kite yo foure l nan sèvo n. E m byen di n, avèk legliz selon Sentonji. M pann konprann. Kids, sa legliz reprezante pou pèp pou nou, e pou kisa yo kreye legliz, se yon zouti yo kreye pou mete n nan sa n ye la. Premye bit nèg endepandan. Ong yo, ki devlòpman? Ayiti ong Ayiti ong ki devlopman Yon peyi gen plis ong gen plis ong ke lekòl Yon peyi gen plis legliz ke lekòl Yon peyi chak legliz pa chak legliz pa gen lekòl ladan l E swadizan lekòl legliz yo Sou piti a piti malere sa se paske yo pa ka al ladan l Bon èske yon peyi konsa n genyen Se sèl peyi e sèl peyi yo lage edikasyon bay legliz sèl peyi edikasyon yo pa bay layite yo lage edikasyon jan edikasyon ou bay serye ou bay enpòtan pou pèp pou peyi a avanse ou pran nou lage bay legliz bon de ki peyi nap pale de ki peyi nou tap pale se pa fòt mwen m pa ka pale lòt jan se konsa m ye nati m se konsa m ye m pa kab lòt jan.